Bon, nouvèl sa te rive sou mwen trè tris. E se pou rezon sa k fè nou te fè plizyè deklarasyon deja, nou te pale antan ke analis politik. E nou menm se zye e zore e orèy popilasyon an. E nou menm nou la pou nou defann moun ki pa gen vwa yo. E se sa k fè nou te gentan sèvi kòm avangadist. Pou nou te kapab rele anmwe, pou nou te di konsèy sa a, se yon konsèy lougawou. Se yon konsèy ki vini pou vin kraze yo, k ap pi mal toujou. Menm jan nèg yo ban nou yon konsèy CPT 9 manm. Ki vini pou detri peyi a pi plis. Lè w pran yon fanm ki rele Angie Bell, bon se yon moun ki pa konn anyen nan politik, paske papa l te nan lavalas, paske manman l te nan lavalas, jodi a nèg yo chwazi pou yo mete Angie Bell majistra okap. Lè w pran yon mesye ki rele Patrick Almonor ki fè 5 an deja majistra, anyen serye moun sa yo pa fè nan vil la. Lè w vin pran lòt mesye ki rele Isaac la menm sou le plan politik, pa gen moun ki konnen moun sa yo okap. Se sa k fè nou te gentan voye yon siyal pou nou te di moun ki nan cpt yo, Antanke nou gen Emmanuel Vertilè, men nou tande anpil rimè kouri di se Gérard Jules ki sòti jis Pòtoprens ki vin mete ann dibèl majistra e ankò kòdonatris yon katèl. N ap gade yon imaj lòtrejou, pandan moun sa yo fouko similak nan lari Okap, ò y ap ranmase fatra. Jesyon fatra se kisa k fè? Se lameri avèk tout lòt enstans ki anndan lameri e ak lòt enstitisyon ki gen anndan Leta a tou ki la pou ranmase fatra, ki la pou bouche twou. Se moun sa yo k fè jesyon fatra. Men, fò ou similak, di tout moun vin sòti, vin netwaye lari. Nan ki peyi nou janm serye, oubyen kote gen leta nou janm wè, se tout popilasyon de tout sosyete a ki vin netwaye lari. Non men non! Se pou sitiyasyon de fèt, pa egzanp, ka gen yon seyizm ki pase, epi nan seyizm sa ki pase a, epi tout moun ka jije rezon pou yo pote la men fèt ba leta. Men, yn fò yon vil ki pa gen jesyon ki fèt, ki pa gen anyen ki fèt, se tou senpleman site dechaj nou yo, nou pa gen sa. Nou wè lan ti kote de limonad, nèg yo gon kòb la, kòb bida boule la, jiska prezan pa gen moun ki gen eksplikasyon de si de de chèche. Se sa k fè jodi a, andan grenn mouvman k rele revolisyon kòmandan Sentanj, 85 èm divizyon pou sove Ayiti okonpè de lavi. Nou gen Okaden, nou gen ARDH ki se Asosyasyon Revolisyonè Dayiti, nou mande pou tout sosyete a leve kanpe an mas. Non sèlman pou nou dechouke kapete 9 tèt sa a, yon gwoup nèg ki enplike lan koripsyon, pa gen moun ki ka arete yo. E an menm tan tou. Konsèy minisipal sa a pap ka jere vil okap e nou di sa se wont pou yon dezyèm vil nan yon peyi jodi a pou nèg yo pran yon ti bebe yon bebe mete dirije vil sa a men nou di Gérald Jules nou di Emmanuel Vertulet se pa sa popilasyon te vwe Emmanuel Vertulet te fè nou panse ke nèg yo te ka dote okap ayisyen se yon moman opote pou okap ayisyen te konnen de gran moman epi nou gade nou wè pèsekisyon politik nou wè nèg yo vle mete moun nan maron paske moun pale. Lè nèg yo ap fè arete moun pou grenmesi e nou wè g'on pakèt nèg tou ki di yo militan politik k'ap bat moun, k'ap denonse moun. Sa yo se seri de sitiyasyon ki sipoze redrese. E sa fè nou mande pou popilasyon leve kanpe paske nou pap ka pran baboukèt e Lapolis Nasyonal Dayiti tou pap ka transfòme tèt li an Babilòn e Lapolis Nasyonal Dayiti branch Nò sitou pap ka sèvi kòm boukliye kòmsi pou pwoteje Kowonpi yo kòmsi pou yo mache swa lage akizasyon sou dwa moun oubyen pou ta pa ap arete moun oubyen pou lajistis pa gen valè. Sa pa premye fwa sa fèt nèg yo bat komisè di gouvèneman, lapolis bat komisè di gouvèneman, lapolis ankò bat dwayen, fè leve kouri e jodi ankò jij destriktè kote lapolis vyole dè prensip e dè nòm. juridik. E yo lanse yon mouvman ki rele Samdi Sitwayen kote w te mansyone talè a, e mouvman an se sa l ye, e gade kijan yo kapab kolabore ansanm avèk popilasyon an pou ranmase fatra. Men, yo di se chak dènye samdi nan yon mwa, kijan w konprann sa? Nou sa deja son jwèt timoun piti, son jwèt egare, son jwèt moun pa konn sa y ap fè. Jesyon an vil Sak Lòdyou, mèri a se administratè komin nan. Sa ka yo di w meri a gen 2 pòte, li gon pòte administratif e li gon pòte politik. Sa vle di, poukisa gen SMGAS, poukisa gen TPTC, poukisa gen vwari andedan meri a, se son de ògàn ki travay de konsè pou ki fè netwayaj, pou ki bouche tou, pou ki fè tout kalite de travay ki pou rand. Sikilasyon aksesib. Men lè yon gwoup moun ki di yo rive majistra, ki pa gen okenn vizyon, ki pa t janm konn ap pale politik, yon jou, yon ti bebe, yon kesyon jounalis poze Andy Bell pandan l ap fè netwayaj la, Andy Bell ri, Andy Bell pa ka reponn sa yo di Andy Bell la. Kòw konprann pou yon chèf dèlè samdi pou di tout popilasyon leve kanpe pou netwaye fatra? Èske sa de dwa? Poukisa ou bezwen peye moun kòm majistra pou ki panse, pou ki reflechi, pou fè yon bann jesyon, yon bann politik pou site a, jis pou tout moun ka fonksyone alèz? Eske chak dènye samdi, y ap ka jwenn tout moun pou ranmase fatra? Nou di non. Eske gen politik ki fèt tou pou anpeche menm lameri lage fatra nan lari a? E menm moun tou ki nan lari a tou pa vide fatra nan lari a? Ki mekanizm majistra sa mete an plas pou fatra pa vide nan lari a? Eske yo kontante yo sèlman chak kote gen fatra yo ranmase yo? Oubyen y ap etidye de posiblite pou anpeche fatra vide nan lari a? Mwen mwen panse se sa k t ap solisyon an. E kisa tou yo ka fè ak fatra? Nan tout peyi di mond, gen sit de dechaj, yo gen sa k rele resiklaj. M panse ke se yon pakèt richès nou ki te ka gaspiye. Eske kwen lanmè nou yo ap janm bèl? Non, yo pap janm pi bèl. Eske dechoukaj la se pa koripsyon? Wi, se koripsyon. Gade, lè m gade byen, nèg yo di y ap fè wout ki soti lòt bò pon pou kontre boulva a. Lè m gade ki konpayi ki sou li, konpayi byen. Konpayi biyodin ki sou li la aktyèlman la, se menm moun sa yo k nan pouvwa a. Katèl sa se yon katèl. ki sipoze demisyone kòm se pou pouvwa ki legal ki mete yo paske KPT a pa legal men se yon gwoup moun ki pa majistra. Men, èske n pa ta ka bay yon ti tan toujou? Bon, premye bagay nou ta dwe di, lè majistra t ap prete sèman, ak ki pwogram yo te prete sèman? Sèlman yo di bay 100 jou. 100 jou. Yon mwa gen 30 jou. Men si w di w lan 3 mwa, ou pa ka pran 3 mwa pou evalye yon sitiyasyon menm. Ok.
Paske tout je sou mèri a deja la. Paske gou pakèt bagay ki ekri deja kòman ou kapab jere fatra. E mèri a gou direktè tou pou ki ede ou administre. Ou konprann? E pi politikman, gou pakèt liv ki ekri sou le plan amenajman. Kòman pou sa ou fèt. Sa vle di se 1, 2, 3, 4. E pi yon moun kap reflechi tou, pa lap bezwen tout 300 jou. Se pou yon fenomèn ki rive. 100 jou, 100 jou ou di.
100 jou, prè de 3 mwa. E pa sa, yon mwa se 30 jou. E ben si w di 100 jou 3 mwa pou kisa w ap etidye la? Eske sa ak Vinye poko gen kenn liv ki ekri pou li? Eske sa ak Vinye poko janm gen kote yo rezoud pwoblèm fatra? Si moun sa yo te serye, yo t ap pran egzanp de yon zòn ki te konn gen pwoblèm fatra nan yon peyi nan yon moman done, men kòman yo te rezoud li, epi yo t ap chita sou li, epi yo te rezoud pwoblèm Kap Ayisyen an. E pwoblèm Kap Ayisyen an osi senp. Kisa k genyen? Pa gen site dechaj. Kisa k genyen? Fatra yo pa ranmase a tan. Mwen menm lè m te timoun, jan m te konn yo te konn ranmase fatra lan vil Okap. Se tout moun rete lakay yo, chak jou machin pa, gen yon jou machin pa ka pase nan tout vil la. Men tou, èske w pa panse vil la vin twò satire paske gen plizyè moun ki ap fè deplasman? Natirèlman, natirèlman, efektivman, bon, ou ta kite mèt a koze a. Ki sa k pase vil la? Ou gen mache ki sou plas, kote k rele Lanri 2, petèt mache sa rive jiska Lanri 12. Ou gen mache yo ki rele mache Kleni, ki pa t konstwi pou tout moun sa yo. E dan le tan vil la, se apati de Ri 12 vil la te kòmanse. Jodi a, ou vin gen mache sa a ki vin gaye nan tout vil la. Imedyatman ou retire de mache sa yo nan vil la, M panse pwoblèm Fatra t ap tou rezoud. Men an menm tan, tou rezoud la alamwatye wi. Paske non sèlman moun sa yo ki nan mache a bay fatra, men anpil tou moun ki rete nan kay yo k ap jodi a bay fatra paske lameri pa pase pran fatra yo lakay moun yo. Se nan pi gwo dezòd lameri fè, yo kite yon moun k anndan menm meri a ap touche yon kòb lan men yon sitwayen k ap viv pou e jete fatra. Ki kote moun yo jete fatra si w konnen? Ale la bò plas la, w ap wè yon kote bò presbiteral la ki toujou gen fatra. Se lameri k fè yo vide fatra la wi. Se pa moun ki vin vide l, se lameri menm ki di vide la y ap vin ranmase l. Lè w gade nan 2 kolèj modèl ankò ki toujou gen fatra, se Lamerik di vide yo la. Enben, si w di vide la, enben tout moun vin vide fatra la. Sa di pwoblèm lan, se pa sosyete a dirèkteman pou nou di pwoblèm lan, se Lameri oubyen se Leta ki sipoze fè yon politik pou jere vil la. Apre 200 jou a, sa yo se bobin. Yon dènye mesaj ou ta. Dènye mesaj, e kap ete a pa legal. Pa gen anyen KPT a fè ki legal. E nou redis ankò, tout kontra KPT a, oubyen tout konvansyon li ta va siyen ak yon lòt peyi ki pa legal. Pase lalwa nan tout peyi di, se palman ki ratifye lè konvansyon. E lwa ayisyen nan tou di, se palman ki ratifye lè konvansyon. Sa vle di tout sa moun ap pale de KPT, tout se bobin fil. Sa vle di men konsèy sa ki Okap la, m di sa se fè wont. Okap ayisyen pa nan nivo pou yo pran yon ti bebe, pou yo pran yon timoun piti mete majistra Okap ayisyen.